Nouvèl la gaye, randevou 5 rive lakay ou. Tout sa ki di, tout sa k pral di, tout sa ki fèt, tout sa k pral fèt, soti nan Leta, pase nan sosyete sivil, pou rive nan sektè prive, randevou 5 yon nouvèl san kras, san klas. Nouvèl pou tout moun. Bonjou bonswa tout moun se yon plezi pou n ak ou nan prezantasyon jounal randevou 5 an pou jodi a. Enfòmasyon nou pral gen pou n devlope nan edisyon jounal sa a, Kòdinasyon depatmantal Nò Pati politik Providence kritike inyorans leta afiche fas ak vag depòtasyon konpatriyòt nou yo an Repiblik Dominikèn. Responsab plizyè lekòl nan kapital la eksprime enkyetid yo ak aktivite lekòl la ki paralize nan peyi a akoz kou lavi a ki ogmante. Plizyè direktè lekòl nan kapital la oblije anplwaye estrateji ki pwòp a yo pou pèmèt aktivite lekòl la reprann anndan peyi a. Responsab lise Jean Jacques Dessalines nan di li konstate tout aktivite ap fonksyone anndan peyi a sof pòt lekòl yo ki rete fèmen. Jean Gabriel Fleuriot rekonèt pwoblèm yo anpil anndan peyi a. Nan sans sa li mande ak leta pou akonpanye paran yo. Direktris lise Jèn Fi a di lekòl la pa dwe rete fèmen malgre sitiyasyon an parèt difisil. Mirlène Philémon Lamontagne ak kesyone l sou konsekans lavi chè a ta kapab genyen sou reyouvèti lekòl la. Direktè Lise Nasyonal a Petyonvil la eksplike pòt lekòl yo ki rete fèmen an gen gwo enpak sou pwosesis aprantisaj la. Jean Marc Charles a kwè ta dwe gen serenite pou kontinwite aktivite lekòl la. Ansanm enfòmasyon sa yo ak anpil lòt pral fè Esansyèl randevou 5. Rete branche, n ap tounen pou detay yo. Mèsi pou pasyans sa ak fidelite w. Byenvni nan devlopman jounal la. W ap koute randevou 5 sou RCH 2000. Kòdinasyon depatmantal Nò Pati Politik Pwovidans kritike inyorans Leta afiche fas ak vag depòtasyon konpatriyòt nou yo Repiblik Dominikèn, Pati politik Pwovidans mande Leta ayisyen aji san pèdi tan pou pèmèt dwa Ayisyen yo respekte kèlkeswa kote yo ta twouve yo nan mond lan. Manm Kòdinasyon Depatmantal Nò a deplore pòt lekòl ak pòt inivèsite yo ki rete fèmen anndan peyi a, swete gen dispozisyon ki pran pou sitiyasyon sa a pa pwodui plis delekans nan peyi Dayiti. Nou vle pote lamen fòt bay popilasyon an ki twouve l nan yon sitiyasyon ki difisil. Pa bò isit lakay nou kou aletranje, dènye moman sa yo, nouvèl yo pa fè zorèy nou bon ditou. Lè nou konsidere sitiyasyon frè ak sè nou yo an Repiblik Dominikèn, Nou kapab di klèman ke sa frape souverènte n e diyite n antanke premye repiblik nwa endepandan. E nou kapab soulinye tou yon silans pa bò kote gouvènman. E antanke responsab, nou kapab di klèman, Si gouvènman li menm li fè silans se paske li dakò, li valide e li kosyone trètman ayisyen ap sibi an Repiblik Dominikèn. Pou rezon sa, pati politik Pwovidans vle mande a gouvènman an, Pou li kapab aji prese prese pou pèmèt aske dwa Ayisyen yo menm yo respekte kèlkeswa kote yo ye sou latè. Nou vle ke Gouvèneman li menm li entèveni pi vit ke posib pou pèmèt aske dwa Ayisyen yo respekte. Plis pase 2 mwa, nou kapab remake ke lekòl, pòt lekòl ankò fèmen, inivèsite yo ankò pa ka fonksyone. Men yon lòt kote nou kapab sinyale ke bandi toujou ap feraye. Otan de fwa lekòl, pòt lekòl ak pòt inivèsite fèmen, se plis pòt k ap ouvri pou delenkans ak tout move aksyon ki kapab poze nan sosyete a. Pati politik Pwovidans ki chita sou valè moun ak fòmasyon yon sosyete ekilibre, jis e onèt, nou mande pou ke gouvènman li menm li favorize alimantasyon gaz yo nan ponp yo pou pèmèt aske Popilasyon li menm li retwouve gaz pou yo kapab evakye ak aktivite yo. Plizyè lekòl nan kapital la eksprime enkyetid yo ak aktivite lekòl la ki paralize andan peyi a akoz kou lavi a ki ogmante. Plizyè direktè lekòl nan kapital la oblije anplwaye estrateji ki pwòp a yo menm pou pèmèt aktivite lekòl la reprann andan peyi a. Direktè lise Jean Jacques Dessalines nan rekonèt. Gravite sitiyasyon sosyo politik ak sekiritè la ki mete lakay a paran yo yon psikoz de pè, Direktè Jean Gabriel Fleuriot mande elèv yo òganize yo an gwoup WhatsApp pou kontinye resevwa kou yo, Direktè Jean Gabriel Fleuriot nan mikwo RCH 2000. Kòman ke direksyon an fè tèt e pwosede pou ke l te kapab jwenn elèv yo?

Lè yo vini nou pa kite yo ale, nou travay avèk yo, ebyen sa li bay rezilta. E elèv ki vini yo, kisa nou mande yo pou yo fè? Ebyen nou mande yo, nou bay yon mesaj e nou mande yo pou yo mete l sou telefòn yo, sou stati yo. E nan pataj de mesaj sa a atravè stati yo, donk lòt elèv arive touche an fèt de mesaj sa yo e sèt ensi ke o fur et à mesure efektif yo ap ogmante. Yè, E toujou rapò a strateji sa ke nou itilize, nou jwenn elèv segondè 3 anfèt ki vini. Donk nou fè reyinyon avè yo, nou sansibilize yo, dakò, e yo menm y ap genyen pou ke yo vini anfèt lendi si Dye ve. Byen, donk se strateji sa a ke nou itilize pou ke nou kapab mete lavi skolè pou ke demaraj mitije an.

Responsab Lise Jean Jacques Dessalines nan di li konstate tout aktivite ap fonksyone anndan peyi a, sof pòt lekòl yo ki rete fèmen. Jean Gabriel Fleuriot rekonèt pwoblèm yo anpil nan peyi a. Nan sans sa li mande ak leta pou akonpanye paran yo pou pèmèt ane skolè la reyisi. Yon lòt fwa ankò nou envite w koute Jean Gabriel Fleuriot nan mikwo RCH Dominique. Nou di ke

Sètadi anfèt leta, leta anfèt responsab ki gap gen pou li panche si pwoblèm sa yo, lakuite de pwoblèm okèl sètadi e lè paran fon fas ebyen pou kapab wè kòman yo te kapab apòte zeleman de solisyon, sibvansyon. Direktris lise Jèn Fi a ki di lekòl la pa dwe rete fèmen malgre sitiyasyon an parèt difisil Myrlène Philémon Lamontagne ap kesyone l sou konsekans lavi chè a ta kapab genyen sou reyouvèti lekòl la. Li sigjere paran yo devlope estrateji pou mennen timoun yo lekòl lè nou konnen kontèks difisil paran yo ap viv dènye jou sa yo, direktris Mirlène Philemon Lamontagne nan mikwo RCH 2000. Nou di tèt nou, anfèt, sitiyasyon yo yo ekstrèmman difisil, men èske sa fè pou otan ke lekòl lan li dwe rete fèmen? Donk nan kontèks sa nou menm semèn sa nou te kòmanse avèk. klas egzamen yo. Lè nou antre pa klas egzamen, nou te kòmanse avèk elèv NS 4 yo, nou te pran elèv nevyèm yo, e pa la suit nou vin gen avèk nou elèv NS 3 yo. Donk nou di tèt nou, nan ki sa chète lavi ta kapab genyen repèkisyon sou Reouverture des classes nan. Pou ki sa, an fèt, euh, tout lòt strikti yo, yo menm, yo reprann lavi, e pou ki sa lekòl lan li menm li pa avanse. Donk nou di tèt nou, se vre, lavi an ekstrèmeman difisil. Se vre, paran ki gen de, twa, kat timoun, pou l peye, pou l peye machin, bay manje, Donk tout sa yo nou reflechi avè yo sèt, men nou di tèt nou tou. Donk nou menm nou se yon peyi, nou se yon pèpl tèlman entèlijan, gen strateji ke paran pral fè pou li mennen timoun yo lekòl, paske timoun yo se avni lekòl, se avni peyi an. Nou di ke timoun yo tou, anfèt yo se kanè bank paran an, yo se pwodui ki pral pèmèt ke asire vyeyès. Granmoun yo, nou, nou pa kapab koupe chenn nan, fòk nou ale de lavans, fòk nou avanse, fòk timoun yo retounen lekòl. Pou sela, nou te kòmanse lendi avèk yon swasantèn timoun. Jodi an, kote m ap pale avè w lan, laklas yo ap fonksyone, nou gen prèske yon, prèske 300 elèv konsa. Pwofesè yo vin travay. Donk, nou espere ke semèn pwochèn, Nou pral kontinye a genyen plis timoun paske paran yo avèk sosyete sivil lan ap konprann nesesite pou timoun yo pa rete nan kay. Paske lè timoun nan rete nan kay, nou imajine an fèt ke nou di ke wazivte, oisivte, se manman tout vis. Non ke si nou kite yo, nou imajine ki sa k ka pase nan 5 mwa, nan 4 mwa, nan 1 an. Non, rezilta yo ap tèlman katastwofik ke li enpòtan pou nou voye timoun yo lekòl. Non, mennen timoun yo lekòl, voye timoun yo lekòl ban nou an, se pèmèt ke nou menm nou, nou, nou konble vid sa a nan bay timoun nan fòmasyon adekwat lan e pèmèt ke timoun nan tou li menm, Anfèt, li devan responsabilite pou asire avni li paske l konnen demen avèk lekòl tout pòt ap louvri devan l. Donk nou menm se sa ki fè ke nou te angaje nou avèk staf administratif la nou di menm si nou gen 10 timoun menm si nou gen 20 timoun pou semèn sa nou prale de lavan e nou kwè ke o fur et à mesure Paran yo ap konprann nesesite e timoun yo tou yo konprann sa. E se yo menm ki mennen lòt zanmi. Nou te genyen nan premye tan an yon efektif ki te trè minim. Nou te genwa di èske nou ka kontinye. Efektivman timoun yo y al chèche lòt zanmi yo epi yo vini. Jodi an se pa nou ki te voye ankenn mesaj ba yo. Nou konprann? Donk, yo vini o fur et à mesure paske yo, yo tout yo konprann nesesite an, yo pa ka rete lakay yo ankò, fòk yo vin lekòl. Responsab lekòl la, frè Rock, nan Matisan, li menm tou rekonèt a sitiyasyon an difisil pou paran yo, sepandan, li fè konnen se sèl pòt lekòl yo ki rete fèmen pandan tout lòt sektè ap fonksyone. Israël Afizeme mande paran yo pou fè yon sakrifis pou lendi 28 novanm sa a, tout timoun reprann chimen lekòl. Israël a fils aimé nan mikwo LCH 2000. Nou tout la nou konnen l deja, paske nou paka bay tèt nou manti, ke tout pitit peyi a ap fè fas avèk moman ki ekstrèmeman difisil. E se yon konsta ki lye tou, tout sektè daktivite reprann anndan peyi a. Si w ale nan legliz yo, w ap jwenn kretyen k ap priye sètènman. Ale nan mache yo, w ap jwenn moun ki etale machandiz yo. Si ou ale tou e bon nou di mache wap jwenn machann, ale legliz wap jwenn moun kap priye, men se sèlman anndan lekòl yo dèfwa ou konn pase kèk fwa ou jwenn pòt lekòl la fèmen oubyen dèfwa ou jwenn de twa grenn timoun ki anndan. Nou konprann sa. Bagay yo difisil. Nou pa ka bay tèt nou manti pou n di bagay yo fasil pou pèsonn, yo difisil vre. Paske jeneralman, paran yo pa genyen gran mwayen pou ke yo kapab voye pitit yo lekòl. Men gen yon lòt kategori tou, ki yo menm toujou ap mande, èske w wè paran, alò, jan voye pitit li lekòl? Poutan, menm jan sa a tou, li toujou ap mande, èske w wè Janèt voye pitit li lekòl? E la ou vin tonbe nan yon sitiyasyon kote yonn ap tann lòt, e pandan yonn ap tann lòt, tan ap pase. Nan sans sa, nou konnen tout paran nan peyi Dayiti, yo sansib pou edikasyon pitit yo, e yo konsidere l tou kòm pi gwo richès ke yo te kapab ofri a pitit yo. E pou yo rive fè sa, sa mande anpil sakrifis. Mwen konnen deja nou te kòmanse fè sakrifis pou pitit nou, e nou ka fè yon sakrifis anplis pou n kapab pèmèt aske timoun nou yo yo rejwenn sa ki deja nan sal de klas yo disi 28 novanm k ap vini la.
Genyen direktè Lise Nasyonal la Petyonvil la ki eksplike pòt lekòl yo ki rete fèmen a gen gwo enpak sou pwosesis aprantisaj la. Jean Marc Charles la kwè ta dwe gen serenite pou kontinwite aktivite lekòl la. Pou pèmèt elèv yo vin pi konpetitif alechèl entènasyonal, li lanse apèl ak tout moun ki konsène nan kesyon edikasyon anndan peyi a pou pèmèt elèv yo jwenn plis jou lekòl. Ann koute Jean Marc Charles nan mikwo RCH 2000. L'impact de la fermeture des classes sur le processus enseignement-apprentissage. Lekòl, inivèsite e fòmasyon an jeneral yo pa. Derobe yo pa soustrè de tout boulvèseman sosyo politik ke milye nou an konnen sè dènye tan. Pwofesè pa ka vin travay, elèv pa ka vin lekòl, lekòl te prevwa ouvri le 5 septanb, li pat ka ouvri 5 septanb, li vin ouvri 3 oktòb ofisyèlman, ankò pa gen posibilite pou elèv e pwofesè vin lekòl, nou deja pèdi 1 mwa. de 3 novanb, de 3 oktòb ankò a 3 novanb ankò 2 mwa, 7 novanm nou reprann nou te genyen egzakteman 2 elèv ki pase wè si ta gen lekòl. Nou kenbe yo, nou gade yo, nou travay avèk yo. Nou relache yo vè midi. M fè, m fè kou avèk yo, Sansò a travay avèk yo, Direksyon Jeneral nan travay avèk yo. Le 8 novanb, genyen 7 ki vini. nou travay avèk yo, nou pa voye yo ale. Le 14 novanb, gen 13 ki vini. Nou kenbe yo, nou travay avèk yo, nou relache yo jiska 2 zè. Le 15, le 15 novanb, genyen 19 ki vini. Nou ankò kontinye ap travay avèk yo, nou pa voye yo ale. Le 17 novanb, nou gen 33 ki vini. Nou kontinye travay avèk yo e chak jou nou voye rapò bay direktè depatmantal lan pou nou eksplike l eta davansman de aktivite. Mentnan le 18 novanm se konje, mentnan lendi 21 desanm nou gen 380 ki vini e jodi yè mwen te a 1200. Mentnan pwofesè yo vini. Nou travay avèk yo, mwen patikilyèman, m se pwofesè de fizik, mwen travay fizik avèk yo, sansè a se pwofesè de syans natirèl, li travay avèk yo, e ofiramzi pwofesè ap vini, nou mete yo lan sal de klas, e jodi a, mwen si ke l ap pase de 1200 e plis, paske se chak jou li ogmante. Enpak negatif ke. Fermeture klas lan genyen sou pwosesis ansèyman aprantisaj lan. Nou konnen ke metòd daprantisaj lan, elèv lan dwe o sant de laprantisaj. Genyen de zekòl ki fonksyone an liy, se vre, se trè byen, se pou moun ki gen posibilite yo. Men se pa tout moun ki gen menm mwayen an. Lè lekòl lan fonksyone an prezansyèl, li bokou pli efikas, dako pou ni paran, ni elèv e menm pwofesè paske gen kestyon elèv lan ap poze fòk pwofesè an la pou l kapab eklere lantèn li donk enpak lan li trè negatif donk sou donk anfans pwosesis lan dan la mezi ou donk timoun yo pa gen tout kalm yo tout serenite yo pou yo vin lekòl pou yo santi ke lekòl lan dwe konstitye yon ilo de pè.

e kreye yon anbyans serèn pou pèmèt elèv yo vini lekòl paske rate de jou de klas sa vle di ke gen de pwogram ou ta dwe kouvri e non sou ofiramzi ou ap rate de jou de klas men nan kalandriye an vin redui sa ou ta dwe wè an tèm de kontni nosyonèl ou pa wèl pwogram yo pa boukle elèv lan vini de mwen an mwen konpetitif a lechèl entènasyonal. Paske lè ou ape pran yon fòmasyon, se pa sèlman nan milye anbyan ou ap itilize l. Ou aple dekò pou pran pou fè lòt deplasman, pou fè lòt etid avanse. Ofiramezi ou ap etidye, ou bezwen konprann nesesite pou aprann vit e byen.

Sa l ap aprann nan, se apre l fin konprann li pral aprann. E se lè l fin aprann kounye an li kapab fè sentèz, li kab fè analiz. Donk, plis nou rate jou de klas, se mwens timoun nou yo ap pèfòman. Donk, n ape mande tout moun ki konsène pa pwoblèm edikasyon anndan peyi an pou pèmèt timoun yo jwenn plis jou de klas, pou pèmèt yo konpetitif sou le plan nasyonal e entènasyonal. Se la jounal a randevou 5 a rive nan bout li. N ap tann tout moun nan pwochèn edisyon an nan menm lè a sou menm paj ak chanèl sa. Ale, babay tout moun. Randevou 5, yon sèl jounal kreyòl nan lè sa sou RCH 2000.